Yo yo yo sa kap fèt sa kap fèt mwen tounen ankò avèk yon lòt videyo pou nou jodi a ki se jounen pou mwen ale shopping tenis ti soulye tou enben ok avan nou kòmanse ak videyo sa map di nou ou menm ki poko abòne avèk chanèl YouTube la enben fèt le mentnan abòne avèk chanèl YouTube la pataje videyo a jèm videyo a epi nap kòmanse Avèk video sa ki nou pral jwenn kote mwen pral moutre nou ou konnen depi nou gen 2 mwa ke m pat fè video ke m tap moutre nou ke mwen tap shopping ee mwen tal fè ti acha tenis soulye e m ta vin si yon ti limyè pou mwen si eklè acha tap bon ok m tal fè ti acha tenis soulye bagay sa yo ke m pat fè video enben Jodi a m pral moutre nou ke bagay yo m t achte pandan 2 mwa nou pat wè m yo, soulye ke tenis ke m achte pandan 2 mwa ke mwen pat fè video. Enben, sa mwen pral fè la, men pandan se tan tou jodi a tou m ap, ou konnen jodi a e jounen shopping nan m ap prale tou, m ap pral fè, m ap pral achte kèk bagay, m ap moutre nou tou men avan m ap moutre nou sa mwen gen la yo mwen te achte pandan 2 mwa, gen m mete gen m poko menm mete tou, ou konnen. Mwen pa gen tan pou mete yo, apre tout sa m genyen deja epi ti sa yo m ap ogmante chak mwa detanzantan, m pa gen tan pou mete tout bagay sa yo enben n ap kòmanse avèk videyo m pral moutre nou ke men yo la, mete yo la sa se sa ke m achte pandan 2 mwa ke nou pa t wè m yo. Ti soulye, ti bagay, mete lakay, ok, yon ti soti nan riyèl la. Mete nan pyem. Enben, an nou kòmanse avèk videyo a. M pral moutre nou grenn pa grenn ki tenis yo ye, ki èske yo nòmal bay. Enpi, n ap kòmanse avèk. Ok, ok, ok, n ap kòmanse. Men, nou ka wè tenis yo la. Nou ka wè bwat, bwat yo la ki se bwat sa yo gen soulye tenis an anndan yo ke mwen te achte pandan 2 mwa ke nou patèm yo. Ok, n ap kòmanse, m ap moutre nou premye a.

Nou wè li la. E pi mwen gen yon lòt ankò la ki se ki sa sa ye. Wè se yon lòt ankò. E pandan nou ap ouvè sa an nou kite. A kite sa sou bwat la. E pi nou gen sa. Ankò ki se yon lòt aldo ankò. Ke mwen poko menm mete yo. Men nou wè. Mwen poko menm mete yo. Mwen poko mete sa. Ok. Sa se yon lot ankò mwen poko metel. Mwen poko mete yo, mwen poko menm mete yo. Mwen ka e, tout resi, tout bagay la dan, mwen poko menm mete li. Mwen gen yon Nike, yon Air Force One. Mwen gen yon Air Force One ankò. Nan 2 mwa nou pa twèm yo sa e bagay mwen achte pandan 2 mwa nou pa twèm yo men yon Air Force One nou gen yon lòt Aldo ankò sa se yon nwa yon nwa ankò mwen poko menm mete nou ka wè mwen poko menm mete yo. Ou konnen nou menm nou pa Nou pa jwe Ok Nou ka nou en nou gata moute nou 1, 2 1, 2, 3, 4 Mwen gata moute nou 4 la den la Ke mwen poko menm Mwen poko menm mete Ok sa li menm bwat sa Bwat sa vide Paske se se li k nan pye m la Map moutre nou talè se li menm ki nan pyem. Bwat sa a li vid pase se lik nan pyem. Nou gen bwat sa ankò ki se yon soulye. Sa se yon aldo ankò. Yon soulye aldo. Sa mwen gentan mete sa a, mwen ta nan ti fèt yo te envite m lotrejou mwen te mete li. Menm gon, mwen nou ka wè nan plim mwen gen yon Mwen gen yon foto m te fè nan fèt la avè li menm mwen te mete se Mwen mete l yon sèl fwa Ok se yon sèl fwa ke mwen mete sa Nou genyen Nou genyen yon lòt Nike ankò Mwen sa Nou gen yon ti Nike rouj e blan. Yo ap fè ti abiman rouj e blan. Ogmante sou yo sa. Tout bagay nèf pou kout vèm mete. E kon sa. E pi. Wè. Se sa yo. Wè. Bwat sa. Bwat sa. Mwen te di nou se li menm ki nan pye m. Map moute li talè se li ki nan pyem. Ok se se te sa yo 1 2 3 4 5 6 7 se 7 soulye sa yo ke 7 tenis sa yo ke mwen achte pandan 2 mwa nou pat wèm yo lè wap achte w achte m achte pa 2 gen de lè tou m ale m pran yonn epi se konsa m fè yo ok sak nan pyem nan se bwat sa la m pral moute wè sa. Nou ka gade la, sa se sa ki nan pye m nan, bwat mwen sot moutre nou an. Se li menm sa. Se mete mete pase m bal soti pou m al achte, pou m al shopping tenis toujou. Konnen jodi a e jounen pou tenis lan. Se li avèk sa yo nou wè yo men yo. Se sa, nou gen sa, nou gen enfòsàn blan sa, nou gen yon ti aldo nwa sa, epi bwat sa se bwat ki nan pye m nan, epi nou gen soulye sa ke mwen achte lòtrejou, epi nou gen sa ankò ti nayki blan, blan e wouj, an fèt se abiman senp blan byen wouj, epi nou gen sa ankò la ki se tou nèf ankò, mwen poko janm, mwen poko menm mete yo. Etid sa yo mwen pral ogmante sou sa mwen gen la deja yo. Wè mwen nan magazen an la. Mezire. Mwen gentan mezire yonn men li twò gwo. Men m wè sandal la, m pa konnen si m te ka pran li tou. M al eseye pou m wè. Ok ok men sa yo m achte jodi a. M pa t gentan fè videyo nan magazen an. Telefòn mwen te dichaj. E sa yo mwen pran lèm te soti a m te di nou mal pen sa m pran an men ni sa se yon yon sandal mwen pran ni mwen pran sandal sa a epi mwen pran bòt sa a ankò. Se sa mwen pran jodi a. Ok, mwen pran sandal. Sandal sa epi bòt la.